Frè m ak sè m yo nan Legliz Kretyen de la Sentete avèk tout lòt moun, Ayisyen, frè m, konpatriyòt mwen yo k ap tande. Pawòl sa a, se avèk toujou le menm plezi pou nou pataje avèk ou la pawòl de Dye. Nou te pale nan Jenèz 6 dènyèman, nou te wè ke lèzòm kowonpi latè e konsekans lan, bèt yo pral peye l tou e yo pral vale, yo pral fè Bondye pran desizyon pou l lage deluj sou latè. E sa k fè, jodi a, Nan setyèm nimewo pawòl la, nou pral etidye Jenèz 7. Se ledelij ke nou pral pale. Bon, ledelij n ap fè l an de branch. N ap fè yon premye branch delij, nou ta ka di delij premyè vèsyon. Se li nou pral pale. E nou pral di pawòl sa yo nan Jenèz chapitre 7. lakay Noye te jwenn gras nan je Bondye. Men, nou bezwen konnen se lafwa. Se lafwa, e, paske Ebre 11, vèsè 7, pral di sa. E, lèzòm vin mechan, kowonpi, koripsyon yo a rive nan nivo li pike Bondye. Au pwen ke l ekstèmine tout èt vivan. Alò, lè n èt vivan, lè zanimo, le rèy animal, tout pral detwi, ki le rèy a, le rèy animal ki sou latè, paske sa k nan lanmè yo, y ap sove. Bondye pral fè karant jou ap vide lapli e nan kòlèt lèzòm e nou pral wè ansanm verite. sou vèsè nou chwazi nan chapitre 7 la. An nou priye Bondye pou Bondye pèmèt ke tout bagay pase byen o non de Jezi. Bondye Papa nou di w mèsi anpil paske w pèmèt ke on lòt fwa ankò nou la pou nou pale pawòl ou. Nou mande w ou va beni tout moun kap tande pawòl sa yo e pèmèt ke yo pran enpe, tikal oubyen tout pou yo kapab anmagazine, pou yo pratike, pou yo fonksyone sou baz yo. Nou mande w gras ou va rete sou yo e pèmèt ke yo va jwenn delivrans pou pwoblèm yo, pèmèt ke yo va jwenn sante nan maladi yo, pèmèt ke yo va jwenn lajan nan povrete yo, pou yo kapab avanse. Nou mande w gras sa a.

te jis. Nan vèsè premye a, li di, chapit 7, vèsè premye, Letènèl di a Noye, Antre dan lach, twa e ta tout ta mezon, ka je te vu jis devan mwa pami sèt jenerasyon. Jodi a, nou gen, nou anpil, anpil nan nou konn gen tandans, Pou nou swiv sa kap pase autour de nou e nou vin viv on vi de senj e nou wè moun fè nou fè tou. Noye pat nan kategori sa. Noye pat nan kategori moun kap gade moun kap fè epi li menm lap fè. Noye te fè egzakteman sa Bondye te bal lòd poul fè. Li te swiv tras jistis. Bondye a. Se poutèt sa, Bondye di nan vèsè premye a, Mwen twouve w jis. Rantre nan lach la. Jozi, e, Noye pral sove, akoz de sa jistis, men pa lafwa. Pa lafwa, paske Ebre chapitre 11 vèsè 7, li mansyone sa, li mansyone sa klèman, e li di ke, an nou gade li ansanm avèk mwen, li di, se lafwa. Ebyen, lè nou wè lafwa, nou wè yon. esperans. On fèm asirans de bagay ke nou espere. E se sa vèsè premye nan Ebre a defini lafwa. Li di on bagay ke nou espere. Nan vèsè 7 la, li di konsa, Se pa lafwa.

ki s'obtient par la foi. Hey zanmi m, frè m yo, e lè Bondye di ou konstwi on bato, ou pa wè dlo, ou pa wè lanmè, ou pa konn kisa ou pral fè avè l. Si pou fè bato a tout bon, se paske ou gen lafwa. Paske lafwa aji avan. les yeux si tu crois tu verras la foi précède la vue ou wè ou kwè avan w wè l nou menm nan la foi nan levanjil kote nou ye a nou kwè l avan nou wè l se konsa l ye nou kwè l avan nou wè l se pa lè nou wè l n ap kwè l Si tu kwa, tu vèra. Se pa si tu vwa, tu kwara. Non. Pa envèse lè choz. Nou menm nou gon tandans pou n envèse lè choz e se la a nou pran nan tout difikilte, tout pwoblèm nou tèt chaje nou pran yo. Ebyen, Noye te kwè. Se pa lafwa wi Noye konstwi lach la. Bondye wè l jis wi, men lè pou l konstwi lach la pou l sove fanmi l lan,

e sa femelle, une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle e sa femelle. Lè nou li nan Levitik, li ban nou on lis de bèt ki enpur, bèt ki pur. Men, Levitik vin apre, lwen lwen apre Jenèz. Jenerasyon Levitik la e moun Moyiz yo ki soti nan rasin e Izrayèl la, Izrayèl potko nan senti papa l lè pawòl sa yo t ap pale. Sa vle di, depi odebi, Bondye te gentan fè distengo antre les animaux purs et les animaux impurs. E jodi a, e gen yon relijyon ki pran sa sèvi kòm yon doktrin. Mwen toujou di sa, le sabbat est sa

Paske levanjil la se yon amandman li ye. Jodi a gen yon pakèt moun ki nan krisyanism, men se fo, yo nan yon krisyanism jidayize, paske yo gen twòp òdonans de la lwa jwiv andedan krisyanism y ap fè a, enben se poutèt sa yo bannann tankou mèt jaden bannann nan. Ou konprann? Yo bezwen klè sou sa. Wi, nou bezwen klè ke bèt enpur yo, yo te toujou la depi lontan. Bondye mande pou yo pran sèt koup nan sa k pur yo, sètadi lè zanimo pur yo sèt fwa plis sou latè ke zanimo enpur yo suivan.

Pu avèk enpu, li pran 7 koup de tout zwazo, mal e femèl, pou yo konsève ras yo. Ha, ou fon lide, konbye zwazo ki nan lach sa a? Ou fon lide, konbye bèt ki nan lach sa a? E se konsa, Bondye te mande pou yo fè, pou yo fè bagay la. E nan vèsè. 4 la, Bondye di, nan 7 jou ankò, l ap fè lapli a tonbe. Apre l fin pale avèk Moyiz nan sans sa a, li di, Nan 7 jou ankò, l ap fè lapli a tonbe. Ka, li di, Ka, an kòd 7 jou, je fere plevwa su latè karant jou e karant nui, e j'ekstèminere de la fas de latè tou lèzètre ke je fè. Ha! Bondye pral jere bagay la la a. Sa pral fè 40 jou lapli ap tonbe. E, nan vèsè 5 lan, li redi nou ankò, Noye egzekuta tou se ke Letènèl li avè òdone. Mè byeneme, zanmi m yo, frè m yo, pita nou janm pase akote de òdonans Bondye yo. Bondye di, Fè dwat, se dwat. Bondye di, Fè agoch, se agoch. Malè pou moun ke Bondye di agoch! K ap fè adwat, ebyen, 40 jou, nan 7 jou ankò, Bondye di li pral fè lapli tonbe pandan 40 jou sou latè. Nan vèsè 7 avèk 8, Noye rantra dan lach avèk sè fis, sa fam, e lè fam de sè fis. Sa fè konbyen? Sa fè 8 moun, pou echape o zo di delij. E li rantre nan lach la. Bondye di l antre, li rantre. Alò, gon chante k di, E Noye, Noye, moun yo vin frape pòt la, Noye ouvri pòt la pou mwen. E, alò son enspirasyon, son chantè k ap degaje li, k ap di ti bagay li. Men nou konnen, pa t gen moun ki te vin frape nan pòt la vre, paske pòt sa a te fèmen, e imedyatman ke Bondye fin mete Noye antre. E pi anplis tou, e lè Noye,

avèk Noye anndan lach la. Ok, yo rantre avèk Noye nan lach la. Noye rantre ak fanmi li, lach la, avèk tout zannimo ki l te chwazi pou l te rantre avèk li. Nan vèsè 10 la, li di, Sèt jou apre, les eaux du déluge furent sur la terre. Apre sèt jou, Bondye te fin pale a, dlo yo kòmanse vini. Yo kòmanse vini. E yo ede, yo detèmine sa nan e nan lavi Noye. Yo pran peryòd sa a, ane a, se lan 600 de la vie de Noye. Sa vle di Noye gen 600 zan. Se menm jan lè y ap pale de Ayiti, yo di w an lan 180 de lendepandans. E e nou, nou nan.

pou l vide sou latè pandan 40 jou. M pa konn si nou fon lide. Pòtoprens pa ka pran 6 zèdtan lapli. Kèlkeswa peyi li a depi lapli tonbe l bay pwoblèm, menm peyi k byen prepare pou sa, ebyen 40 jou lapli pa gen jwèt nan sa. Non, pa gen jwèt nan sa. Si yon moun pa konprann, m pa konn kijan pou m fè w konprann sa, pa gen jwèt nan sa. Alò, vèsè 12 la di, La pluie tomba sur la terre

960 heures de tan lapli ap vide sou moun huh lapli ap vide sou moun pandan 960 heures de tan alò ann fè yon ti kalkil trè senp e 40 sa a li repete anpil nan bib la gen anpil 40 nan bib la e gon gon gon 40 kap fèt la e nan.

e lapli ap tonbe, men se menm 40 sa a, 40 jou, 40 nwi ke Jezi te fè ap jene o debi de ministè li. 40 jou e 40 nwi Jezi fè ap jene o debi de ministè li. 40 jou Moyiz fè dan la prezans de Dye, sa se 40 bon bagay. 40 jou Jezi Kris la se 40 bon bagay. Men pèp Izrayèl la fè 40 an osi dan le dezè. 40 ans dans le désert, on kote yo ta sipoze fè 40 jou pou y'al ladann, yo fè 40 ans, paske bib la di klèman on jou vin 1 an pou yo. Hein, se kòm nan la pwofesi, un jour devient un an. Ebyen, 40 tan dan le dezè la pa t yon bon bagay. 40 jou lapli ap tonbe, 40 jou 40 nuit ap pa tonbe bon bagay. Men 40 jou jèn Jezi Kris la, se bon bagay. Men m bezwen di nou yon bagay men byeneme nan kesyon 40 jou jèn Jezi Kris la. Labib di jene se pa manje pa bwè. Mph jene se pa manje pa bwè. Jodi a si yon moun ap jene wap bwè ti dlo se grimas wap fè. Si yon moun ap jene wap bwè ti getored ou se grimas wap fè. Labib di se pa manje, pa bwè, pa fè sèks, pa fè anyen ki ka pwokire yon plezi pou chè a. Se pa jèn m ap fè la a kòm etid, kòm ansèyman, men si w bezwen gen enfòmasyon sou sa, m ap ba ou l. M ap voye w kibò pou w al gen l nan Bib la. Dayè, m mouye w la a, ou bezwen foubi kò w. Ou konprann? Nenpòt moun ou wè ki di w lap jene pandan lap manje, se grimas lap fè. Ou konprann? Li pa li Bib la avèk sèvo, li li l avèk zòtèy. Nenpòt moun. Nenpòt moun. Kèlkeswa moun nan. Menm si on zanj sot nan syèl la, li di w ou dwe bwè dlo, ou dwe bwè Gatorade, Ou dwe manje ti salad, ti bagay fin bouch lè w ap jene, ou mèt di l se manti l bay. Paske 3 jou moun yo te fè sou Estè a, yo pa t ni manje ni bwè dlo. Ok, yo pa t ni manje ni bwè dlo. 40 jou, 40 nuit ap y ap tonbe nan delij la, se 40. Son 40 dife, son 40 pa bon. E 40 jou ke yo te fè nan dezè la, son 40 pa bon. Pase 40 jou Jezi fè ap jene a, son bon 40. M ta renmen w konprann tou, lè Jezi fè 40 jou ak 40 nwi an, Jezi pa fin fè 40 jou a, fin fè on jou, li manje, li retounen fè on dezyèm jou, li manje. Se tout 40 jou a l fè l pa manje, l pa bwè. tout 40 jou a. Se sa k fè, anpil moun konn eseye fè sa, ann Afrik sitou, pou y al fè 40 jou. Nenpòt moun ki ta fè 40 jou Jezi a san manje, san bwè, moun sa t ap tou rele tèt li Jezi. E poutèt sa, moun pa ka rive nan nivo sa tou. Pa gen moun ki ka rive fè 40 jou, 40 nuit san yo pa manje. Ou konprann? Sa vle di, kòm se jèn nou renmen, yo ban nou 40 jou jèn. Men yo te ka di 40 jou revèy, yo te ka di 40 jou kwazad, yo te ka di 40 jou yon pil lòt bagay. Kòm se jèn nou pi renmen, yo ban nou jèn. Men, nou bezwen konprann ke jèn vle di rete san manje, san bwè dlo. Se sa n bezwen konprann. Lè yo di yon moun bwè yon remèd ajan, ou konn sa yo di w bwè? Bon, ou wè, ou wè vodwizan yo, yo sanble pi konn jene ke pwotestan.

Yo pa pi long ke sa. Lach la pi long ke yon teren foutbòl. M ta renmen w konprann sa. Sa vle di, lach la pa piti. Lach la pa yon bagay ki te piti. E li li sou dlo a, l ap e flote sou dlo a. Ok? E pa apre delij la fin fè 40 jou, 40 nwa ap vide dlo sou latè, lach la, dlo a menm gwosè, li anlè,

Ki eg a 750 santimèt, ki egal a 7 mèt 50. Se kòmsi ou pran moun ki konnen mwen, ou pran 8 mwen menm mete youn sou lòt, ok, 8 mwen menm mete youn sou lòt, e dlo a moute pi wo ke montay ki pi wo a. Konprann? Dlo a moute pi wo Ki montay ki pi wo a? Li di, Pa gen anyen sou tè a ki pa gen dlo. Pa gen anyen ki pa gen dlo. Tout kote gen dlo. M ta renmen w konprann se pa ann Amerik ki gen dlo, ann Afrik pa genyen. Se pa ann Azi gen dlo, ann Oseani pa genyen. Se tout latè ki anba dlo. Latè vin a sa ale a sa case de départ. Latè vin nan jan l te ye o kòmansman an. Tout latè a te anba dlo. E se sa a. Se sa k ap pase la. Ok? Nan vèsè 21 an, li di konsa, Tout ce qui mouve sur la terre périt.

fò l poze yon kote. Zwazo pa ka rete endefiniman ap vole. Sa se premye bagay la. Dezyèmman, zwazo manje. Ki sa l manje? Grenn e lòt bagay. Bagay sou latè. Lè dlo kouvri tout latè, dènye moutay ki pi wo a, dlo a moute a 7 mèt 50 de li menm. Koton zwazo ap jwenn manje pou l manje? Non, pa gen manje. Tous ki a vi peri, sof lè pwason e lè zab. Ebyen, Bondye frape pye l fò e latè jwenn. Alò nou menm ki ap tande pawòl sa yo, nou menm k ap tande pawòl sa yo, nou konn ap di, Bondye pa mechan pou l bay lanfè, Bondye pa. Kòman w konsidere delij Noye a? Kòman w konsidere Boule Bondye boule moun yo nan sodòm nan avèk lanfè jodi a tout sa fè pati du grand repertoire de la justice de Dieu Bondye gen amour men osi il est juste jan chante a dil il est juste en punissant Il est bon, il est aimant quand il pardonne. Nou bezwen konfòme nou avèk Bondye pou nou fè egzakteman sa Bondye di fè. Se pa sa larelijyon di fè, se pa sa lèzòm di fè nan sousi pou yo fè lajan, pou yo gen pouvwa, pou yo fè tout lòt bagay. Se egzakteman sa Dye ekri dan sa Pawòl. Mwen di nou deja, Labib la gen 66 liv ladan l. Gen 39 ki se Ansyen Testaman. Les 39 livres de l'Ancien Testament ne sont pas d'application stricte aujourd'hui à l'Eglise. Legliz la gen Le Nouveau Testament pou yo aplike. Ou bezwen klè sou sa. Nan Matye chapit 24 vèsè 37, Labib di, Ce qui arrivera du temps de Noé,

vreman kalm, yo pa t panse si bagay sa ta pral rive. An n di lapli pral tonbe le 17 fevriye. Le 16 fevriye dan lasware moun ap marye. Le 16 fevriye dan lasware moun ap marye pitit yo. Le 16 fevriye dan lasware moun ap fè fèt. Enben le 17, du setyèm jou du segon mwa, ke nou rele fevriye a, men yo pa rele yo fevriye yo menm, nou menm nou rele l fevriye jodi a, pral genyen e delij la. Lè l di se ki arivra du tan de Noye, sa vle di Jezi Kris vyendra pou la premyè fwa dan le kad de son retou, dan lenpwovizasyon. Se de manyè enpwovize, se a lenpwovis ke Bondye, Jezi Kris ap tounen. An palan de sa, Jezi Kris genyen de retou ke lap fè. Lap fon premyè faz di retou ki se retou enpwovize a.

yon dezyèm fwa. Premye fwa a, l ap vin chache Legliz pou l ale avèk yo nan syèl la pou setan. Se pa pou letan, pou letènite. Se pa nan lanmè l pral avèk nou, se nan syèl la. Paske l di, Nous serons tous enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs. Men gen moun ki di, A la rencontre du Seigneur dans les airs pou ale ki bò? Men pou ale ki bò, mezanmi? Se pa nan yon peyi l prale. Se pa an Kanada l prale. Se pa an Frans li prale. Se pa an Izrayèl li prale.

Kòm David son pè, dayè se la siksesyon di trône de David ke l pral fè e li pral rete la. Alò lè Labib di konsa nan Matye 24 la, Se ki ravoura di tan de Noye, pa konprann se dlo k pral vini. Non, se Jezi Kris ap vini nan premyè faz retou l la de fason enpwovize. Pa gen moun k ap konnen. E Apôtre Paul di nan 1 Thessaloniciens an, Comme un voleur. Comme un voleur vle di dan lanwi, ke moun pa atann yo sa ta pral pase. E gen yon lòt faz ankò m bezwen nou konprann nan laj de Noye a, nan delij la, premyè pati a, nou pral fè yon dezyèm pati delij, nou fè premyè a jodi a, e delij la, laj de Noye a, se yon figi de legliz de Jezi Kris. Legliz de Jezi Kris, se pa tout lèzegliz ke nou wè la. An verite, Son moun ta panse ke legliz Jezi Kris la se tout legliz sa yo ou wè la a an Ayiti e dan le mond antye, ou fè yon gwo fot, ou fè yon gwo erè. Legliz Jezi Kris la, le peti twoupo, lè premis, e la yo L'épouse de l'agneau se gwoup moun ki ap pratike ansèyman Kris yo, ki gen le Sentespri nan lavi yo, ki ne de nouvo, k ap mache dan nouvote de vi e ki ap viv dan la sentete, ki pa melanje ak malpwopwete ki dan mond lan. Se sa ki Legliz Jezi Kris la. Legliz Jezi Kris la, se de moun ke Jezi Kris rele atravè lemond, ke l bay onksyon pou mennen Legliz li a. Lè m ap pale de Legliz Jezi Kris, pa foure pwotestan ladan l, pa foure katolik ladan l, pa foure Temwen Jewova, Advantis, pa foure yo nan bagay moun. M ap pale de Legliz Jezi Kris la, m ap pale de gwoup moun ki apa yo k ap aplike lèzansèyman dè Apotre di Mesi e an patikilye Apotre Pol, Apotre Pyè, sa l te kite pou nou yo. M ap di nou sa an pasan ke nenpòt moun ki pa aplike sa Bib la di a, li chire menm jan li bannann li chire li bannann menm jan ak mèt jaden bannann nan. Ke Bondye beni w, ke Bondye gade w. E si w bezwen gen eksplikasyon sou sa n ap di la yo, ou kab toujou ekri nou nan 47 73 70 70. Si ou bezwen priyè ou ka mande nou fè demand priyè nan menm nimewo sa e si ou vle ale an prezansyèl ou kapab ale semèn sa tutie site solèy bò divivye dèyè do sou komisarya divivye a e ou kapab ale e chak jou de 4 è aprè midi rive jiska 6 è aprè midi nan kad kanpay 7 semèn 2023 e tèm nap trete ane sa se marchons dans l'unité ke Bondye beniw ke Bondye gadew sa te fè nou plèzi pou tap tande pawòl sa e se pou nou fèl e fè zanmi'w tande'l. Patajel a yon 10 zanmi'w pou yo ka tande pawòl Bondye paske sa wap tande la li vrèman enpòtan pou vi yo. Ke le Senyè vou benis abondamman.
Mwen swete Bondye beni'w nan pawòl sa yo ou sot tande la. Si ou gen yon kesyon ou ta renmen poze oubyen ou bezwen konprann pi byen labib, rele oubyen ekri nan nimewo sa. Abone ak channel YouTube ACS International la pou ka jwenn e tande plis levanjil.